Yo gen pouvwa egzekitif la nan men ak Privè, yo gen primati a nan men yo avèk Enèk Jan Chal, yo gen tout ministè yo, yo te gen konsèy elektoral nan men yo, yo gen. KEP a pa endepandan. Li pa endepandan. L ap aji selon lòd dè zotorite gouvènemantal. Ok. Koulye a sa a se administrasyon eleksyon. Gon pakèt lòt bagay nou te ka antre ladan l men n ap ekonomize tan. Dezyèm bagay ou pral gade se anviwònman elektoral la. Lè w gade anviwònman elektoral la, ann pran gouvènman an. Se yon gouvènman ki rive la paske yo patisipe, moun ki ladan l yo soti nan sektè politik e sektè ekonomik ki enplike nan tiye prezidan an. An oken ka, moun sa yo pa pral fè yon eleksyon lib, onèt e demokratik pou yo ka jije demen maten. Sa se toujou anviwònman elektoral la. Moun ki la a yo nan tèt Leta a, se ansanm de sektè ki patisipe nan tiye prezidan an, ekonomik e politik, sektè ekonomik e politik. Moun sa yo pa pral pèmèt ke pèp chwazi yon gouvènman ka pral pèmèt ke yo jije demen maten. M dakò wi, sa se, sa vle di yo bezwen rasire yo ke se poulen pa yo ki pou ranplase yo. Se sa.
E lè w gen yon nèg pa egzanp tankou Paul Antoine Bien-Aimé, se misye ki te fè koudeta elektoral 2009 la. Misye vle nan koudeta elektoral 2009 lan. Lè w al pran pa egzanp tout kolektivite teritoryal ke nèg yo nonmen, al gade lis pati politik ke moun yo nonmen nan kolektivite teritoryal yo, al gade 173 jij ke yo fèk nonmen nan sistèm jidisyè a, tout sa se enfrastrikti pou koudeta elektoral la. Yon nèg ou panse se nan eleksyon ou prale, manti. Kòman w fè?
Toujou nan anviwònman elektoral la.

A mwen ke w pral fè eleksyon pou viv ansanm? Oubyen w ap prepare yon masak 29 novanm? Sa w di a gon gwo bagay wi. Oubyen viv ansanm mete tout moun nan zòn metwopolitèn nan kòm chèf li? Li chwazi moun pa l pou l mete? Sa vle di ke ou fè eleksyon konsa, ou bay viv ansanm sou 119 depite a ou gentan ba l 60 a 70. Viv ansanm gen kapasite zam nan men ni, viv ansanm gen kapasite ekonomik nan men ni, viv ansanm gen kote kontwòl teren an. Donk lò ou pral fè yon eleksyon, se swa ou pral remèt 60 a 70 pou depite bay Viv Ansanm, oubyen oubyen se yon masak 29 novanm w ap prepare, menm jan a 29 novanm 87 la. Donk se sa reyalite a ye. Avèk nèg sa yo, p ap gen eleksyon lib, onèt e demokratik. E nou konnen gen yon istorisite ladan l tou. Nèg sa yo, de 1995 anojou. Yo pa janm òganize eleksyon lib, onèt e demokratik. Yo pa janm vle sa. Ou wè, nan dènye eleksyon an, kòman yo fè tout sa yo kapab pou anile yon eleksyon Jovenel te genyen nan premye fwa a. Nan dezyèm eleksyon an, Jovenel kale yo tèlman lèd, sa vle di ke yo gen pouvwa egzekitif la nan men ak Privè, yo gen Primati a nan men yo avèk Enèk Jan Chal, yo gen tout ministè yo, yo te gen Konsèy Elektoral nan men yo, yo gen Polis nan men yo avèk Miguel Ange, yo te gen lajan Leta a nan men yo. Yo voye Aristide sou teren an. Avèk Maryse Narcisse, Jovenel kale yo a tout sa nan men yo. E Jovenel tèlman kale yo byen. Mwen m gon bagay map di oditè yo. M wè nèg ap vin di 500 mil vòt. Jovenel fè pli de milyon de vòt. Nèg yo elimine nan sant de tabilasyon pakèt vòt ke Jovenel te fè. Men Jovenel, non sèlman Jovenel kale yo, li byen kale yo, men kantite de vòt ke l fè a, yo elimine 45 pousan ladan yo. Yon fason pou yo di w se yon prezidan ki pa ki pa gen lejitimite popilè. Se sa, ki pa t gen vòt. Se yon prezidan k pase a 500 mil vòt. Nèg yo se elimine. Se tèlman nou te byen prezan avèk dè obsèvatè nan biwo de vòt yo, nou te kontwole. Sa vle di ke lè w se yon nèg ki sòti premye, premye a dezyèm nan nan eleksyon, lè yo fin konte nan sant de vòt lan, yo ba w kopi pwosè vèbal la. Se sa k pral pèmèt ou kontwole konbyen vòt ou fè. Nèg yo elimine 45 pousan vòt Jovenel te fè pou yo ta vin mete l a 500 mil. Padon Stanley. E pou le moman, èske se pa, èske kèlke pa, se pa yon lejitimite ke n ap bay nèg yo avèk manti ke y ap bay pèp la nan dosye eleksyon an? Pa egzanp, 7 fevriye 2026, mesye yo p ap la ankò Stanley. Se ke yo p ap la, èske nou ka, èske nou ka pale de eleksyon ansanm avè yo? Gen 2 bagay, nan kesyon ke w poze a.
Gen 2 bagay. Rezon ki fè ke nèg y ap pale de eleksyon, se pou yo ka pase kap 7 fevriye a, pou yo demobilize yo. Ok, ok.
Paske nèg yo wè gon mobilizasyon ki kòmanse nan mwad septanm nan, ki pran yon vitès siperyè nan mwad oktòb lan, nèg yo wè ke si yo kontinye a mobilizasyon sa a, y antrave le 7 fevriye.
Dosye elektoral la tout moun ki vin avèk li se pou demobilizasyon pèp la pa rapò a 7 fevriye paske tout moun konnen ke depi tan sa a nèg yo la a yo pa fè eleksyon se pa 7 fevriye eleksyon pral fèt donk le fè ke yo vin avèk tèm eleksyon an se pou demobilize pèp la pa rapò a 7 fevriye e yo vin avèk 2 tèm pou vin demobilize pèp la yo vin avèk eleksyon an yo vin avèk Muscadin. Tou lè 2 gen menm objektif la. Sa vle di ke rezon ki fè nèg yo vin avèk Muscadin an, e premye objektif yo bezwen elimine Muscadin, sa pa chanje. Yo gen 4 ou 5 moun yo bezwen elimine. Muscadin, Guy Philippe, Joverlin, Martine elatriye. Moun sa yo sou lis deliminasyon. Donk, lè ou voye non Muscadin anlè a, se pou yo pa atrap li. Sa sa vle di. Si non Muscadin ap site konsa, Misye pral oblije demisyone, depi l demisyone l pa gen pwoteksyon ke l gen kòm komisè gouvènman k ap goumen kont gang. Epi lè sa a Nènèl pral dètouye l. Mè wi, Pyè Esperans pral tou di zam nan men yo ilegal, yo ap fè babekyou. E sa e premye rezon an ki fè ke ou wè Pyè Esperans atake misye, ou wè Romanès atake misye, ou wè menm Rudy Sanon te dèyè misye eksetera. Non, ti non Pierre. Se pa pa aksidan. Ti non Pierre Esperance nan. Ti non Pierre, dezole, stann yon segond. Ti non Pierre Esperance kap kwè k nan mikwo a ki pè. Ou wè kontijan kap bwè labouyi an sou kote a. Se paske l sou rezo sosyo a wi, paske rezo sosyo a gon jan l ye jodi a. Ou pap pale nan medya tradisyonèl. Lè w panse wap vin dekonstwi yon seri de bagay, kòmsi wap atake de moun ke pèp lan vreman, pliz ou mwen, ka fon bagay ansanm avè l. Pèp la gon jan yo ka fè bwa kale sou ou nan medya an liy. Paske teknoloji a gon jan ke li ye jodi a. Majorite, majorite a li menm gon jan, gon fason ke li kapab avanse. Wap wè ti non Pierre Esperance lan yon ti jan pridan. Men epa pridan ta pridan non. Le a pati de demen si Dieu veut wap repè esperans nan nan radio. Lap komanse vin pale. Donk premye objektif lan li rete menm se kijan pou yo elimine Muscadin. Donk si nou ap pale konsa o nivo santral, pouvwa santral la pral di a misye pral kandida la an tou retire misye kòm kandida pou misye ka al degajel kòm kandida, yap mete yon lòt moun kòm komisè gouvènman nan Nip pou yo ka vin pran kontwòl Nip avèk depatman Sid la nan gang. Donk objektif nimewo 1 se elimine Miskaden. Objektif nimewo 2, se pran depatman Nip la, depatman Sid pou mete gang ladan l. E objektif nimewo 3, se demobilize w pa rapò a 7 fevriye a. Se pou sa yo voye non yo, non Miskaden avèk eleksyon an devan. Se pou 3 pwen sa yo. Moun pou yo elimine toujou sou lis lan. Nimewo 2, Demobilize w M te ba w nimewo 3 a talè a e 3 objektif yo. Nèg yo pa sòt. Nèg yo ap fè manipilasyon sa a depi apeprè 25 an. Men, e, Stanley, pandan n ap di sa. Epi pou mete divizyon nan mitan nou, fò w pa bliye eleman sa a trè enpòtan tou. Sa vle di ke nèg yo vle mete divizyon nan mitan kan chanjman an lè yo fè w sa a. E, nonsèlman sa tou, w ap wè genyen, w ap wè gen de moun ki ap glise anba pye Guy Philippe. Pou swadizan vin di Guy Philippe yon bagay de mal de Muscadin, di Muscadin yon bagay mal de Guy Philippe, yon fason fè kòmsi pou yo kreye yon divizyon. Mwen konprann sa trè byen. Donk banm bay, banm bay oditè yo 3 pwen lè yo lage non Muscadin devan w lan. Ok? Ok. Nimewo 1, se pou elimine misye fizikman. Gade kijan pou yo retire l kòm komisè gouvènman pou yo elimine l fizikman. Nimewo 2, se pou mete divizyon nan kan chanjman an.
Nimewo 3, se pou demobilize pèp la pa rapò a 7 fevriye a pou nou pa voye yo ale. Donk, lè nèg y ap pale de Miskaden oubyen nèg y ap pale de eleksyon, nou konnen nèg yo pa nan eleksyon. Pa gen enfrastrikti pou eleksyon. Nou konnen anviwònman elektoral la pa pèmèt eleksyon, l ap pèmèt yon 29 novanm 87. Lè yo ba w non Miskaden, e menm objektif yo tou. Donk tou 2 bagay sa yo ke nèg yo mete nan je w, se lapousyè pou w pa wè sa veritab objektif lan ye. Nèg yo gen objektif trè klè, 1 pou yo pwolonje tèt yo apre le 7 fevriye, 2 koudeta elektoral. Donk ou menm pou yo ka manipile w, yo vin avèk kesyon eleksyon, kesyon Muscadin an. Muscadin pou yo ede elimine misye, 2 pou mete divizyon nan kan chanjman an, 3 pou yo demobilize w pa rapò a 7 fevriye.
Gen moun ki di e sak fè nèg yo pa gen pwoblèm wè pou yo vini avèk swadizan eleksyon sa nan kontèks sa k gen la a, se paske yo pa gen pwoblèm pou paske kandida pa yo a moun pa yo a gentan eli nan pòch yo deja, sof ke se jou elektoral la sèlman pou ou menm kòm pèp ou bay lejitimite pou aksepte jou a swadizan pou yo sòti. Bon gade e aj yo nou menm nou vin avèk lide sondaj yo, kiyès koulye a k antre nan dinamik sondaj e k ap manipile sondaj sou youtube se pa nèg yo? Nèg yo k pran devan wi.
Wa yo pran devan.
Malgre sa, kan chanjman e vreman pap kite yo pase non Stanley. Malgre sa wi. Donk nou menm kòm moun ki entelijan e premye bagay la e fokis sou konkou nèg yo di mango a mi fokis sou 7 fevriye a. Pa egzanp pandan tout diskisyon sa yo anlè ap fèt ou pa gen anyen nan men w. Youn nan aspè ke nou dwe wè Stanley nan. Nan sa ka, nan pawòl anpil ki gen sou rezo sosyo a, ou di mwens nan chalè sa k gen anlè a, se ke se pa rapò avèk ide lis sa ke w te bay, paske kredi a m ap di w li, se ou k genyen l, e ou genyen anviwon, m mèt di prèske yon lane la depi w ap pale de sa ansanm avè nou, e nou vin pran desizyon pou ke nou fè pwomosyon pou li, fè menm mete l sou sondaj menm. Non sèlman nou pale de li, e nou menm e avanse non sa yo pou n di moun sa yo se yo k ap sou tab lan, e yo dwe met tèt yo ansanm pou yo pale pou gade kòman n ta va ede peyi an sot nan sa. Apati de lè Stanley. Nou vini avèk yon lis ki gen de pèsonalite ki responsab nan peyi a. Nou vini, nou vini avèk de lòt non tou ke moun yo panse ke nou pa tap mete e nou di nou menm se Ayiti, se Ayisyen kap chwazi, natirèlman, pou 7 fevriye. Paske pa bliye, nap, nou nan kontèks la, nou pa ka pale de eleksyon. Nap pale de 7 fevriye, a pati de 7 fevriye fòk gen 2 vrè pitit peyi a. Focus lan mango mi an, li rele 7 fevriye, li pa gen lòt non. Justement, nap vin avèk 2 non pèsonalite. Nèg yo vle pale de eleksyon, nèg yo vle pale de sa yo vle yo mèt pale. Ou menm focus ou antanke pèp kap chache chanjman, kap chache sekirite, kap cheche lapè, kap cheche amelyorasyon kondisyon de viw, son grenn focus ke w gen li rele 7 fevriye. 7 fevriye. E 7 fevriye a yo santi ke nou fokis sou li, yo ap plizoumwen dezoryante lopinyon. E se fè divèsyon kèlke pa. Paske yo santi ke lis. Nou sot fè pandan 7 jou ki sot pase la. Lis non moun nou vini yo, yo santi lis la fè pwa. E se lis kan chanjman an. Yo santi majorite a pa aksepte l. Men kèlke pa, apati de 7 fevriye, pèp la ka enpoze lis sa a. Paske yo toujou konn ap di konsa ke nou pale nou pa, nou pa pwopoze. Defèt nou pale, nou pwopoze. E nou eksplike pèp la nan ki kontèks men ki moun ke nou chwazi. E pèp la wè pwofil sa yo, se de moun ke l kapab fè konfyans. Paske jodi an sa nou bezwen, Nou bezwen sekirite Stanley. Sa vle di ke bagay ki enpòtan pou nou la a, Kan Chanjman an, Koalisyon Kan Chanjman an, dwe konsolide tèt li pa rapò a kisa l pral fè le 7 fevriye. Yon nèg k ap vin pale w de eleksyon, l ap vin pale w de Miskaden, se pou mete divizyon nan Kan Chanjman an pou pa fokis sou 7 fevriye a. Efektivman.
Men mentnan Stanley, apati de 7 fevriye tou, kan chanjman an rive pran pouvwa e kote ke pèp la enstale e gwoup moun li ke l estime, premye minis li, Nan moman ke n ap pale la, pa gen sa pyès, paske nèg yo ap eseye demobilize w. Tout konsansis, tout mobilizasyon ki te fèt an septanm, an oktòb, nèg yo gentan dezamòse l a sa yo lage a. Koulye a, fò kan chanjman an rann li kont de reyalite sa a pou rekòmanse, reprann mobilizasyon an parapò o 7 fevriye. Men tèt toujou avèk toujou avèk tandans ki gen anlè a, li menm nou ka kontinye ansanm avè l pou 7 fevriye a Stanley. Paske pa bliye Muscadin e Guy Philippe e lòt pèsonalite Stanley Lika, Madam Dominique Dupuy e Pastè Moise e e e m kapab di e e Etzer Emile e Michel Soukar nou ka toujou toujou avanse vè 7 fevriye avèk menm tandans lan paske se nou kòm pèp k ap deside Stanley. Enben, se pou sa kesyon an, Kòman konsolidasyon Kan Chanjman an pral fèt ant koulye a e fen mwad novanm nan pou gen yon planifikasyon de kijan 7 fevriye a pral fèt? Paske sa nèg yo fè la a, se pou demobilize Kan Chanjman an, mete divizyon ladan l pou yo pase 7 fevriye a e kontinye malgre menm akò ke yo te siyen pou fè koudeta 3 avril 84 e 2024 la di ke yo pa ka pwolonje manda yo. Tout sa y ap fè la a, se pou gade kijan pou yo pwolonje aprè le 7 fevriye. San nenpòt kijan, Gon mouvman sovaj kap fèt kont nèg yo. Lap yon dechoukay politik kanmenm paske definitivman pa gen moun kap aksepte sa ankò Stanley. Pa gen moun kap aksepte ke nèg sa yo kenbe kenbe peyi a nan gòj, yo touye yon prezidan paske fòn di bagay la janl ye. Fòn di pèp la kiyès nèg sa yo ye Stanley kòman yo fèl la. Son chèf deta ke yo fè katran sen mwa. ap detwi karaktè l, asasine karaktè l, yo detwi peyi a, yo kraze peyi an, le 6 pou rive 7 jiyè, nèg yo pa pè, yo pa krent, yo antre anndan kay yon prezidan Stanley, yo touye l nan mitan figi w kòm pèp. Epi lè yo wè ke ou pa ba yo kowòm, e ke ou arete dè kolonbyen, sa vle di ke ou defye yo kòm pèp, ou montre ou pa aksepte asasina a, ou montre ou konvenkonnen laverite, ou montre ke nèg ki fè krim nan ou vle mare yo. Nèg yo montre pèp la yap fèl peye sa. E nèg yo fè 4 ans 5 mwa, 4 ans preske 4 mwa Stanley, yo kenbe pèp sa nan gòj avèk mizè, grangou, ensekirite. Nèg yo rantre zam nan peyi an pa konn te nan Stanley. E map di peyi an sa, volim zam ki gen Ayiti an, li rantre nan.
Menm jan Jeannès Muscadin se yon avoka. E sa Preval te ye li menm? Sa Martelly te ye? Sa Jovenel te ye? Tout sa se de deba. Men, depi kèlke tan, se ke. Nivo kòm si m ta di w yon nèg ki konn istwa peyi a, konn politik ki vin prezidan an, depi apre François Duvalier ou pa jwenn sa ankò. Sa yon nèg dwe klè sou kesyon sa. Estimé Duvalier, dènye bout lan e Duvalier. Jean-Claude Duvalier, un enfant ki pat gen anyen kòm kapasite, vid nèt epi papa l pase l pouvwa a puiske se te yon dinasti l te ye e Jean Claude vin prezidan men apre Duvalier pa gen nèg nou kòm si m ta di w ki konn lasosoloji ayisyèn vre oubyen ki konn politik oubyen ki te okipe de fonksyon nan leta a deja bon gen nèg ki di w Preval te premye minis li te. li te nan Fayes etc. Sa se laprantisaj politik an plen pouvwa. Men Jean Ernest Muscadin kandida, a pla de kouti w lap bat tout moun nèt. Sa klè. Nou pa bezwen fè deba sou sa. Ok. Nou pa bezwen fè deba sou sa. Gen 2 bagay ki jwe an favè misye. Misye genyen le grand sud avè l. Sa vle di misye gen 4 depatman avè l klè. Li gen Nip, li gen Grandans, li gen Sid, li gen Sidès. Sa klè. Epi pa bliye, li genyen tou sa yo rele rejyon dè palm nan. Rejyon dè palm nan ki se Lewogàn, Gran Gwav, Peti Gwav. Èske ou pa menm bezwen reflechi sou sa? Moun sa yo, yo konn sa misye vo, yo konn sa misye ka fè, eksetera. Oke? Men, E nou poko nan eleksyon. E m pa konseye okenn moun jodi a pou yo delokalize lespri nou, sa vle di retire fokis ke n gen la jodi a sou pwoblèm ense, pa menm ensekirite, pwoblèm gang ame yo. Pèsonn moun pa dwe. ekate de pwoblèm sa a pou n mete plis presyon pou l rezoud. Ou wè jan genyen de moun ki kòmanse ap fè kritik agoch adwat, mwen mande nou pou n met nou poko nan faz sa a, rete fokis sou presyon pou n egzèse sou pouvwa a, presyon pou n egzèse sou e lapolis, lame pou genyen de rezilta ki bay. E dayè, mwen di l deja, gen yon 7 fevriye k ap pwoche la, 7 fevriye sa a, se la fen di manda, si w vle, di konsèy de tranzisyon. Sa dwe klè nan tèt tout moun. Donk sa vle di ke mwen poko pale a Gary pou m konnen èske Se kanmenm yn misyon purement electoral etc. Men mwen menm sim gon konsèy m tap ba yon moun rete focus sou 2 sa yo. Premyèman kestyon ensekirite a fok finalman nou gen posibilite pou kinn sikile nan potoprens la poun sikile libe libè e dezyèman 7 fevriye se la fin du mandat du cpt. Paske m pral klè avè nou ayisyen an Li son pèp ou kapab mennen l avèk yon fasilite. Sa ka rive deba elektoral sa ou wè la epi li bay epi cpt a vin frèt. Ou wè sa ka rive ou al fokis anpil sou eleksyon ou wè deba elektoral lis kandida ap mete epi ou wè cpt a li menm ap mache sou ou la. Epi se gade w gade w wè 7 fevriye pase. Pase fò m di w la strateji mwen menm m pa konnen. Mwen pa konnen e sa k dèyè bagay la. Men an matyè de kominikasyon sa rive anpil fwa yon mesaj men l chanje tout yon done. E sa w wè k fèt la a. Li pa inosan e sak fè map mande tou Jeannès Muscadin rete fokis sou travay wap fè rete fokis sou sa wap fè a kanpe toujou nan kafou Deriso a kanpe toujou nan kafou Miragwàn nan epi toujou kenbe slogan w se ke zòn sa yo pap janm de teritwa pèdi. Ok pase pa bliye feeling gen dwa montre w epi kounya ou lage de gidon moun ou konprann paske atravè ou menm gen anpil nèg ki wè ki gen dwa wè enterè yo epi ou konprann men pa pa pa pa rete fokis ok rete fokis. Paske anfèt se sa a ki fè de ou sa w ye a, ranfòse l davantaj, pa gade ni agòch ni adwat. Ok. Pa gad ni agòch ni adwat. Rete la. Ok. Trè enpòtan. Se yon konsèy ke m ba ou e Paske ou konnen fyèv elektoral la ka monte nan tèt yon nonm e pou tande kòmsi nèg la gen tan konprann. Sak pou ou a anytime lap pou ou beaucoup plus de rezilta konsantre w davantaj epi pou n avanse men kouwè m di nou a mezanmi m konnen n pa gen kapasite pou sa pou n transande pou n surpase de vag nan kesyon aktyalite oubyen nan rezo